Vèsè 5 a 7 li anvi 8 la fèt non se nan vèsè 9 la a vèsè 15 lan lap fèt men m pa konnen ke si map gentan gen tan pou mwen poum pran vèsè 9 la a 15 lan men pa gen pwoblèm sa m ka fè m fè ok nap kòmanse pou nou wè.

Sèke menm lè m pa li vèsè 9 la ak 15 lan, mesaj la se nan vèsè 9 a 15 lan l ap plis, l ap plis, l ap plis fokis. Pase vèsè 9 a 15 lan, pa bliye mwen di w konsa ke se yon se yon seri ke, se yon seri de mesaj ke m ap devlope nan legliz la, ki pale, Bondye rele nou pou n gen matirite nan levanjil. Se sa Bondye vle. Bondye vle kretyen ak kretyen yo pou yo gen matirite nan levanjil. Bondye pa vle pou kretyen yo toujou wòwòt nan levanjil. Bondye vle pou kretyen yo grandi, grandi nan levanjil. Premye sa m te wè ansanm avè nou, m te wè premye apèl ke Bondye te, premye apèl ke Bondye fè a, li se apèl o sali. Se call to salvation se apèl o sali m te di nou konsa ke apèl sa tout moun gen kote konvèti e tout moun gen e ko se ameriken ko ce chinese pase bib la di konsa ke ne voulè ko ke peris men ke tous ariv a la repantans. Well Dieu a tan demelem le monde le monde le monde ki kisal di il a donné son fils unique li te ba li pou le monde pou le monde ok premye apèl la ke Bondye fè a son apèl ki inivèsèl li ye se ki pou tout moun men lòt apèl yo Se a kretyen sèlman ke Bondye adrese. Nou te wè dezyèm apèl la ke Bondye adrese kretyen yo, se ke lè yon moun fèk konvèti, lè w antre nan legliz, apre premye bagay ke w gen pou w kontre, ou gen pou w kontre worship, worship, worship, ou gen pou w kontre adorasyon. Sèke lè w fè vin nan legliz, sèke ou gen pou wè kote moun yo ap adore Bondye, kote ou wè moun yo ap louwe Bondye, sa se dezyèm apèl kretyen genyen ou antre nan adorasyon, Seli m te wè avè nou an, li di antre dan sè pòt avèk dè kantik, dan sè pavi, li di louwe le, benise Letènèl. Kounya kem pa lwe ave nou twazyem apel ke kretyen genyen. Kretyen genyen twazyem apel ke kretyen genyen se apel pou la priye, pou la priye, pou la priye. Premye apel kretyen genyen se pou adore Bondye, dezyem apel ke Bondye genyen se apel pou la priye. Ok. Sam ta rmen fe nou konnen. Bondye gon plan pou tout moun ki la wè Bondye gon plan pou tout moun ki la Bondye gen plan pou mwen Bondye gen plan pou frè sa Bondye gen plan pou tout moun ki la tout kretyen Bondye gen plan pou yo Bondye gen plan pou legliz la tou men plan Bondye gen pou ou a li paka reyalize si pa gen lapriyè vin ladann. Kèlkeswa plan ou wè Bondye gen pou ou, si w si w pa rete sou jenou w, si w pa priye, plan Bondye a pa ka reyalize. Menm lè on moun vin kote m, ou mande m pou m priye pou ou, m ap priye pou ou, men m atann pou w priye tou. Menm lè on moun ou di on moun priye pou ou, Bondye atann pou w priye tou wi. Se pa kesyon de ou pral di moun nan priye. E tout moun sa pase, lè w di on moun priye pou ou, Bondye se priyè pa w la menm ke l ap tande. Menm si moun priye pou moun pou moun nan priye pou ou vre men priyè kò la li esansyèl sè ke Bondye depi yon moun vin nan vin nan levanjil ou konvèti Bondye gen yon plan pou ou se tout moun nèt sè ke dirèkteman ke nou te wè nan nan kolosyen m te wè avè nou kote Bondye te gen batistè ou te gen pou te dechire batistè a. Sèke, otomatikman ou antre nan levanjil, Bondye gon plan pou ou, li gen estrikti a, li gen plan lavi ou tou fèt, tou fèt, tou fèt. Men plan Bondye li pa ka reyalize san pa gen lapriyè. Sèke, sèke Bondye gen plan pou legliz la. Bondye gen plan pou legliz la. Sèke, lè w gade tankou, tankou tout legliz nèt ki genyen, ki plan Bondye genyen ansanm avè yo? Bondye gen plan pou legliz yo, pou legliz yo gen moun ladan yo. Se sa, sou tout planèt wi. Depi se tout, depi se yon legliz, se legliz kap preche levanjil, Bondye gen plan pou legliz la gen moun ladann. Sèke si yon legliz pa gen moun ladann, se se swa, se swa dirèkteman ke legliz la pap preche levanjil, levanjil Bondye mande a, paske pou Bondye mete moun nan legliz la, Il fò ke pastè ap preche levanjil paske se pou sa Bondye rele moun. Bondye rele yon moun pou pou preche pou nanm sove. Sa ke depi levanjil pa preche Bondye pa responsab pou pou mete moun nan legliz la. Sa ke lè Bondye rele yon moun Bondye tankou mwen menm la Bondye gen plan pou mwen. Plan Bondye gen pou mwen Bondye ministè sa kem fè avèk madanm mwen an Bondye ta vle ministè a grandi. E se se sa plan genyen. Men si si si pa ekzanp si m pa preche levanjil, m pa preche m pa preche cross, levanjil mwen pap grandi. E sa l ye wi. Si m pa rete nan lapriyè, m pa rete m ap priye Bondye, m pa rete nan lapriyè e m pap preche levanjil, se ke levanjil mwen pap grandi. Ou konprann? Se ke se plan sa a ke Bondye genyen pou tout moun. Bondye gen plan li ke fè pou tout moun, men plan Bondye a li pap reyalize san an san pa gen lapriyè. Plan Bondye gen pou ou a li mete lapriyè ladann. Ou wè, dapre kisa ke nou wè, nou pase nou wè kretyen, youn nan rezon ki fè ou wè kretyen yo chanèl, ou wè ki se kretyen chanèl, se paske kretyen yo pa priye. Youn nan rezon ki fè w enkrite chanèl se pase kretyen yo pa priye. Kisa nou wè? Nou wè kretyen yo, yo gentan pou yo fè double overtime. Ok. Nou wè kretyen yo gen nan pou yo gade ti, gade tout emisyon, yo konn nan tout emisyon nan TV. Nou wè kretyen yo, yo gentan, yo gentan, yo gentan pou yo rele moun nan telefòn. Gon bagay ki enplorab pou tout yon moun se kretyen ou ye pou ap jwe kat sa se enpavle ou paka se kretyen ou ye pou ap jwe domino ou paka ki se kretyen ye pou ap jwe mòpyon paske lè yon moun konvèti se nan gè ou antre li di la gè avèk la kè nou konbaton ne son pa chanèl Lè yon moun se, lè yon moun li deklare se kretyen ou ye, se nan gè pou antre. Kouman w fè w gen tan pou w ap jwe domino, pou w gen tan pou w ap jwe kat, pou w gen tan pou w ap, non! Gen kretyen ki, yo konn non tout mizisyen ou wè nan TV. Yo konn non tout mizisyen ki nan TV. Yo konn non tout jwè foutbòl ke w konnen genyen. Yo konn non tout jwè baskètbòl ki Kokone te ka genyen, men, yo pa menm konn konbyen vèsè ki gen nan Bib la. Yo pa menm konn konbyen chapit ki gen nan Bib la. Yo pa menm konn non pwofèt yo. Li pa bon konsa. Lè se kretyen ke w ye, Pa bliye gen 3 plan. Gen 3 plan ke se se. Bondye gen yon plan pou ou, plan Bondye a pa ka reyalize si w pa lapriyè. Ou gen plan paw tou wi. Si plan paw la li pa nan li pa aliye avèk nan plan Bondye a, etandan de ke w se yon moun ki se w ap priye, Bondye ap kraze plan an. E pa bliye pran Satan gen yon plan pou ou tou. Satan konplo pou ou tou. Se sak fè ki sa vèsè a di pa bliye m ta renmen nou konn sa ou wè lapriyè ke w wè la lapriyè se de bagay lapriyè ye lapriyè son privilèj li ye lapriyè son enperatif pa bliye non twazyèm apèl mwen di nou Bondye gen pou kretyen an se apèl a lapriyè ou wè lapriyè w wè la. Lapriyè Li se on privilèj Lapriyè Li se on enperatif Lapriyè se on privilèj Nèg sa se privilèj la Paske ou wè prezidan Obama Prezidan Biden Prezidan Biden Nou pa gen aksè avèk prezidan Biden Ou wè, ou pa gen privilèj sa a pou ou travay ak Prezidan Biden. Si pou ou ta antre al lakay Prezidan Biden, se anpil pwosesis, anpil pwosedjè pou ou ta pase pou ou ta antre lakay Prezidan Biden. Fò ou ta fil papye, fò ou ta fè, fò ou ta fè tchèk background sou ou. Epitou, menm lè ou ta vle ta antre. rantre nan palè a fok a gen kamera sou ou anpil radot men Bondye li menm li baw privilèj la pou ale pou al lapriyè san san pil bagay sa yo sak fè sa pase Christianity sèke Christianity levanjil ke nou Christianity kisa li ye se pa on relijyon ke li ye. Menm si w tande yo di Krisyanis se yon relijyon li ye, Krisyanis se pa yon relijyon. Krisyanis se pa yon relijyon. Krisyanis se yon rela, se yon, se yon relationship li ye. Paske lè w ap priye sa w di, ou di, Notre Père qui est aux cieux. Ou wè bann relijyon, lòt relijyon yo genyen yo, tankou relijyon endou, relijyon bou, boudisòm, sa yo se relijyon yo ye. Mouzlòm, sa yo se relijyon yo ye. Sa fè sa, pa gen yon relasyon antre Bondye ansanm avè yo. Men nou menm, nou kretyen, nou gen privilèj sa a, gen yon relasyon, lè se, lè w vin kretyen, Bondye se papa w ke l ye. Etandone ke Bondye se papa w ke l ye, Bondye vle pou w priye l. Madanm mwen la, si m rete m pa pale a madanm mwen, m fè yon jou m pa pale a madanm mwen, se gen gwo pwoblèm ki pase. Etandone ke sa li di se yon, se yon relationship li ye, m pral esplike w yon bagay. Èske w wè plug sa a, ou wè plug sa a w wè la a? Plug sa konekte avèk tout sat la. Ou wèl? Pou sa yo mache, il fò kem pluge sa pou tout sa yo mache. Sim pa pluge sa, anyen la paka mache. Se konsa ke sa di ye. Se la se figi lè se kretyen ou ye, ou dwe toujou pluge. Le jou sispann priye, wap fèb. Ou wèl? Kisa li di premye, kisa nou wè kisa li di ye, kisa li di ye, kisa li se, son. Son privilèj li ye, sa ke w gen privilèj pou w antre anndan twòn Bondye, pou w priye Bondye, pou w pote pwoblèm yo ba li. Dezyèm bagay ki sa li se ye, ki sa li se son lapriyè, ki sa lapriyè ye, lapriyè son enperatif lapriyè ye. Si se kretyen w ye, ou dwe lapriyè. Bon, m pral li avè w Efezyen 7. Vèsè 18, Efesyen 6, vèsè 18, ou wè sa l di w? Efesyen 6, vèsè 18 sa l di w? Li di w konsa ke, Fè an tout tan, pa Lespri, tout sòt de priyè e de siplikasyon. Ou wè sa l di w? Fè an tout tan, pa Lespri, tout sòt de priyè e de siplikasyon. Li di konsa ke, Veye a sela avèk yn antyè pèseverans E priye pou tou lè sen. Konsa tou, li tou fè tout sòt de priyè. Sèke etandone ke son seri l ye, seri sa a son seri ki long anpil anpil anpil anpil anpil. Sa son ti bagay ke m pran la, m ap fè yon ti bagay tou ti m ap fè l la avè nou. Sèke tout pi seri a se lakay mwen ke m pral ba, se lakay mwen m pral fè li. Lè m fè l lakay li, m ap voye l nan youtube la. Sèke si yon moun ou enterese, w a gade l nan youtube la. Sèke si yon moun pa enterese tou, m pa konnen. Paske sèke mwen m fè tout sa m kapab pou m wè si m te ka grandi spirityèlman. Se sa k fè lè m fè mesaj yo, m lage yo nan youtube. M fè al lage nou tou pou nou tande se ke si nou pa vle Bondye wè m pa responsab paske kretyen pa ka grandi san levanjil kretyen pa ka grandi san levanjil zafè men m fè tout efò m ke m ka fè m pwodwi anpil youtube pou anpil e tou m gon m gon dènye bagay m pral fè la sou sou je sou temwen de Jewova se an desanm ke m pral fè li tout tout ansèyman m wè m te ka mete m ap mete yo nan youtube pou m ede nou men si nou pa si nou pa tande yo tou m pa responsab tou paske m konnen nou pa ka grandi san levanjil se ke. Bib la di konsa ke, Fè an tout, an tout tan, tout sòt de priyè pa, tout, tout, pa Lespri, tout sòt de priyè. Gen plizyè tip de priyè. Gen siplikasyon, gen tout, m gen m fè tout bagay sa ansanm avè nou. E, e de siplikasyon, li di konsa, li di, Veye a sesi, veye a sesi avèk yn antyè pèseverans. Sèke, li di, se pou ou toujou veye, ke w toujou ap priye. Poukisa kretyen an dwe priye? Paske, si w pa priye, Satan ap tante w avèk peche. Satan ap tante w avèk peche. Nou wè Nabòt, Nabòt, nou wè wa Akab. Wa Akab, nou wè wa Akab ki nan Bib la, nou wè wa Akab li te wè, li te wè jaden Nabòt la, jaden Nabòt la te toujou la. Jij Dejardin Almendar te toujou la wi. Gen de CD peche, peche yo toujou la. Chan an di konsa ke Enmi yo toujou la, yo anndan kè m, e sa chan an di wi, Enmi yo toujou la, yo anndan kè mwen tou. Se ke ou wè peche a, peche a toujou la. Sa Bondye fè pou ou, lè w ap priye, gen de CD peche, Bondye fèmen je w sou yo. Bondye fèmen je w sou yo. Le jou sispann, le jou moun sispann priye, se lè sa a moun ap wè tifi an fas a jan l te bèl. Pase sa ke kisa priyè ye, priyè son enperatif li ye, le jou sispann priye satan ap tante-w avek peche, le jou ou sispann priye wap tonbe nan peche, le jou sispann priye satan ap kraze repitasyon-w, le jou sispann le jou sispann priye lache ap vin gro ap vin gro, le jou sispann priye wap tout batay ki gen sou pwen espirityèl ou gen pou pèdi tout, se ke lapriyè son on lapriyè se on. Se yon enperatif li ye. Lapriyè, non sèlman lapriyè se yon privilèj li ye, lapriyè se yon enperatif li ye. Kounye a, ann al nan vèsè a pou n wè, li di konsa ke, Lòske vou priye, ne swaye pa kòm lè Zif, ne swaye pa kòm lè Zipokrit, ki èm a debou dan lè sinagòg, e o kwen de lari, li di, Mèkanti pri, mèkanti pri, ann nan ta chanm, fèm ta pòt, e pri ton Pè ke lesansyèl. Ou wè? Gen de tip de priyè. Gen de tip de priyè. Gon priyè ou fè li, ou fè li an piblik. Gon priyè ou fè l an kominote. Se ke lè ou vin nan legliz la, priyè ke w fè nan legliz la, se yon priyè ke w fè nan piblik li ye. Èske ou konprann? Se yon priyè ke w fè nan kominote li ye. Men gon lòt tip de priyè, Bondye atann ke w fè priyè sa a, se priyè ante ou avèk Bondye. Pa bliye, ki sa m di w ki sa Anitye ye? Ke sa Anitye ye se relationship li ye. Se ke Bondye gen la se yon paw, relasyon paw pèsonèl ke w gen ak Bondye. Konsa l di w, li di konsa ke lè ke w ap priye, se pou w antre anndan chanm ou. Lè yon moun se kretyen w ye, il fo w gen nan pwogram ou, fò gen yon lè ou deziye pou w a Bondye, pou Bondye, pou w chèche Bondye, pou w priye, pou w priye Bondye. Il fo ke nan skedil ou, menm jan ke w gen lè pou w manje a, Menm jan ke w gen pou w al travay la, lè se kretyen ou genyen, fò w gen yon tan spesyal pou w pase avèk Bondye. Ou konn sa sa vle sa di wi? Li pa ke quand tu pries. Li pa di w konsa ke i, si, si w ap priye non. Li, li pa di si w ap priye non. Li di quand tu pries, li di entre dans ta chambre. Sa vle di entre dans ta chambre? Paske Bondye espere, Bondye espèk ke ou gen yon lè ou gen pou w antre nan chanm nan, antre ou ansanm avè l pou w priye, pou w chèche l. Pwoblèm ke kretyen genyen, anpil kretyen genyen, yo pa priye lakay yo. Yo pa gen tan pou Bondye, se la selman yo vin priye. Si si ou moun di se kretyen ou ye, se la selman ou vin priye, wap fèb. Satan ap bat ou, Satan ap krache nan figi ou, Satan ap kraze sitiyasyon ou. Li di konsa ke loske ou priye, antre dan ta chanm e fèm ta pòt, e ton pè ki è dan le sekrè, e ton pè ki vwa dan le sekrè te lirandra. Seke sa mwen di ou? Lè on moun se kretyen ou ye, lè wap pri, lè se on moun se kretyen ou ye, ou dwe gon plas apa lakay ou dezinye ou gon tan pou dezinye pou pri, pou priye. Menm jan lè on moun ou gon lè pou manje a, il fò si se kretyen ke w ye, fò gon lè, lè sa se lè se paw avèk Bondye ke l ye. Èske w konprann? Ok. Sa ke si, m prale nan vèsè 9, 9, 9. 9 a 15 lan, se la se la m te vle vin nan mesaj la, li pale nou gen se de eleman ki nan lapriyè. Lè w lè w ap lapriyè gen se de eleman gen se de eleman ki gen nan lapriyè. Ann tande eleman yo. Sa l di, Vwasi donk kòman pou pou w deve priye. Jezi ap di men kouman pou nou priye. Li di konsa ke, Notre Pierre, men premye, men premye eleman ki gen nan lapriyè a. Se ke m pral ba nou plizyè eleman ki gen nan lapriyè, premye eleman ki gen nan lapriyè a se relationship. Wè sa dou, Notre Père qui est aux cieux. Se ke lapriyè son bagay antre papa api a pitit. Notre Père qui est aux cieux. Se ke sa sifi ke se yon nou pa kretyen ke w ye, Ou wè l? M pral di w yon bagay la, lè m di son moun, ou Jezi di konsa ke lapriyè a se yon bagay papa pitit. Li di Notre Père qui est aux cieux, sè ke jan m di ba la, sè ke si w moun ou pa kretyen, ou pa gen dwa priye Bondye. Se sa, se sa ba la pa li vle di la wi. Men sa m vle di. Bondye tande priyè pitit li. Lè se kretyen ke w ye, ou priye Bondye, Bondye ap tande priyè w. Gade! Èske Bondye pa tande priyè moun ki pa konvèti? Katrevennkenz pousan priyè Bondye tande se priyè pitit li. Se priyè pitit li li tande. Priyè pitit li. Sèke si w se yon kretyen w ye, Bondye ba w aksè pou w antre nan twòn li pou w priye l. Men gen de fwa, Bondye konn tande priyè yon moun ki pa konvèti. Sa pa rive tout tan non. Sa pa rive tout tan. M pral ba w kilè, kilè Bondye tande, kilè Bondye tande priyè moun ki pa konvèti a. Bondye tande priyè moun ki pa konvèti a, se lè Bondye vle rale moun nan sou li. Lè Bondye vle vle vle revele a ou nan pou nan ka vin yon kretyen, se lè sa a tande paske vè sa di konsa ke venez a moi vous tous qui est fatigue et charge et je vous donnerai le repos. Lè l di venez a moi vous tous la, se ke li kretyen li pa kretyen. Sèl priyè Bondye tande pou moun ki pa konvèti, se sa m t ap pale nou nan endiketif la. Tout moun ki vin konvèti la a, Se nan w pwoblèm ke w te ye. Se nan w bagay w te ye kounye an lè w ap chèche tout kote tout kote kote w al di kounye lè w al jwenn Bondye kounye an menm Bondye bagay ki ki pa vin konvèti. Sa vle di priyè ke Bondye asepte nan moun ki pa konvèti a se moun se priyè Bondye ap pran pou Bondye pou Bondye rantre nan fanmi an. Men natirèlman priyè Bondye tande se priyè ki kretyen pase kisa kisa l ye? Se yon lejondjip li ye. Ou wè premye eleman ki nan priye a li di Notre Père qui est aux cieux. Sa siyifi ke, egzanp m te ka ba w nan Ak 10, nan Ak 10 nou wè ke Kòn, Kònè pa te konvèti. Kònè pa te konvèti non, men lè Kònè ap, ap pede priye Bondye, Bondye, se, se, se, Bondye tande priyè yo, Bondye di, Bondye oblije voye, di Kònè konsa ke voye moun lakay ou al kote Pyè Pou di w sa ou fè pou w vin konvèti. Sèke nòmalman, Bondye pa tande priyè moun ki pa konvèti. Men si w wè Bondye tande priyè moun ki pa konvèti, se pou l ka ramne l. Sèke premye eleman ki gen nan lapriyè, se Notre Père. Men Bib la fè w konnen ke si w ap viv nan peche, si w ap viv nan peche, Bondye p ap tande priyè w. Se sa Bib la di. Bib la di konsa ke nan. Nan Ezayi 59, li di, Zorèy Bondye pa twò di, men men li pa twò kout pou l sove, men se pa swa vin nan peche. Sèke premye eleman nou wè, premye eleman ke nou wè priyè, sèke priyè la se pou pitit Bondye ke w ye. Notre Père qui est aux cieux. Sèke lapriyè se yon bagay ki antre, yon relasyon ki gen ant papa e pitit. Dezyèm ki eleman ki gede ye, li di w bagay notre père, dezyèm nan se qui est aux cieux, ki kote Bondye ye, Bondye se nan syèl la Bondye ye, Bondye pa sou tè a. Dezyèm eleman ki premyè priyè a, fò Bondye se papa w li ye pou pou priye, dezyèm eleman Bondye se nan syèl la Bondye pa sou tè a lè se la siyifi ke Bondye pi gran pase w se la siyifi ke lè w ap priye Bondye fò w konn kouman w ap antre w ap antre pou w pale a Bondye. Ou pa ka pou ou ou dwe ou ou dwe ba Bondye respè lè wap priye Bondye. Bondye pa yon ti tonton, pa yon ti tonton. Ou pa ka lè wap pale a lè wap lè wap pale a Bondye pou pale a nenpòt Bondye nenpòt kouman. Paske Bondye se nan syèl la ye, Bondye se sou tò ye. Dezabile le mond ki gen, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sa ke adorasyon. Lè wap priye Bondye, il fò gen adorasyon nan priyè a. Ou konprann? Il fo gen adorasyon nan priyè a. Gen de moun k ap priye yo, k ap priye Bondye, se mimire y ap mimire. Gole Molè ki t ap priye Bondye, Bondye di, Bondye di m se konsa, Bondye di m se konsa ti fi a, se pa priye w ap priye, se mimire w ap mimire. Sa ke, ou wè sa l di w? Ke pa w nan swasantifye, se ke lè w ap priye, ou dwe santifye nan Bondye. Twazyèm eleman ki gen nan priyè a, ou dwe santifye nan Bondye, paske Bondye merite adorasyon. Ou pa dwe ap priye pou ap bay, pou ap mimire. Se twazyèm eleman ki nan priye a. Ann ann pran katriyèm eleman ki nan priye a. Li di konsa ke, Ke torèy vyen. Ke torèy vyèy. Se ke, lè w ap priye Bondye, ou dwe bon, ou dwe priye Bondye pou wayòm Bondye a vini. Mwen, mwen fè yon ti dans ma, m fè yon ti dans ki nan youtube. Ki pale de, m fè yon ti plen nan nou tou, kote m fè gwo map la, m al nan Laibrery a, Boston Library a, ki sou senkèm fè gwo map la, m montre nou ke Bondye gen pou etabli rèy milenè li sou latè a. Bondye vle si se kretyen ke w ye, ou dwe priye pou Bondye ka etabli rèy milenè l la sou latè. Paske se plan Bondye pou Bondye tabli rèy. Bondye vle pou w priye pou sa. Sa sifi ke Si yon moun kwè ap priye pou Bondye tabli rèy li a, sila sifi ke nan, m pral fè nou yon vèsè. Vèsè a se nan, m pral fè nou yon vèsè, si yon moun ap priye pou rèy Bondye a vini, sila sifi ke n ap li 1 Jan 3 vèsè 3. Pa bliye, madanm mwen fè yon YouTube, Li di ke Bondye ap bay kouwòn. Youn nan kouwòn ke Bondye ap bay la, youn nan nou konnen ki e kouwòn of righteousness, la kouwòn de jistis. Sèke pa bliye m fè pa bliye, lè ou lè on moun ou sove ou al nan syèl la, gon kote yo lele Bema, lè w ale ou gen pou resevwa kouwòn, madanm mwen fè etid sou kouwòn yo. Ou wè l? Youn nan kouwòn ke Bondye ap bay la, kouwòn nan rele kouwòn de la jistis. Pou ki moun Bondye ap ba li? Bondye ap ba kòn sa a ke pou moun ki ki ki swaf vre tou de Jezi a. Sèke si on kretyen ou pa swaf tou de Jezi a, Bondye p'ap ba w kouwòn nan. Pou ki rezon ou swaf vre tou de Jezi a? Nou pral li nan 1 Jan 3 vèsè 3 pou nou wè ki sa l di. 1 Jan 3 vèsè 3 sa di w, Kikonk a sèt esperans an Li se pirifi kòm li menm è pur. Ou wè? Li di moun la ke kikonk a sèt esperans an lwi se pirifi kòm li menm è pur. Sila sifi ki on moun ki gen on moun ki gen esperans pou Bondye vin vin vin pran w pou al viv nan sèl la. Ou konnen se pa sou tè w ap rete, gen de seri de tente w pa pote la deyò. W ap vin nan sanktifikasyon, w ap pirifye tèt ou. Se sa k fè Bondye vle lè n ap priye se pou nou priye se pou nou mande l pou rèy li vini. Paske, Bib la fè konnen ke rèy Bondye gen pou vini. Lè nou rete nou wè gen tout gè, tout bagay yo te tèt anba. Sa ki plan Bondye, Bondye gen pou vini pou pou l mete lòd nan dezòd. Men Bondye vle kretyen yo fè w priye pou sa. Sa ke nou wè katriyèm ki gen eleman ki gen nan priyè a, il fo ke priye pou rèy Bondye a vini. Ok. Senkyèm eleman, Ke ton rèy swa ke ton rèy vini, ou wè, Ke ta volonte swa fèt. Sur la terre et s kòm au ciel lè se kretyen ou ye ou vle Bondye vle pou priye ke volonte l fèt nan lavi w sonje ke m di konsa ke lè se kretyen ou ye Bondye gon plan pou ou satan gon plan pou ou ou gon plan pou tèt ou Lè se kretyen pou lè se kretyen gen 3 plan ki gen pou fèt Bondye gon plan pou ou Bondye gon plan pou ou Dep depi ou vin nan levanjil la kareman batis sa w chanje ou tou antre nan yon pwogram Bondye gon plan pou ou li gon kote ke l vle ansanm ale avè w mwen di w ke plan sa pap reyalize san ke ou pa lapriyè fò w priyè pou plan reyalize Men ou gon plan pou tèt ou tou, ou gen dwa plan ke w genyen an, li pa nan amoni avèk plan Bondye a. Si plan sa se pa plan Bondye, plan sa se nan aje l ap mennen w. Ou gen dwa se yon kretyen w ye, ou yon ti gason, ou yon ti fi. Gen moun ki konnen, gen moun ki konnen pase 2 moun kretyen yo ka marye, se pa vre non. De moun kretyen ou ka paka marye non. De moun nan levanjil ou ka kretyen. Tou lè de renmen Bondye. Tou lè de renmen renmen Bondye. Bondye se pa plan ou pou de moun sa yo marye. Paske yo toujou sa ki lè wap marye ou gen mari nan levanjil. Se sa l ye wi. Bondye pa vle w marye nan Bondye pa vle w marye avèk payen. Men gen moun nan levanjil. Moun nan renmen Bondye. Moun nan konvèti. Gason an konvèti. Fi a konvèti. De moun sa yo paka marye. Poukisa? Paske. Ou wè on kle, il faut ke kle a ka rantre anndan an, pòt la pou l fèmen l. Tout kle se kle, tout pòt se pòt. Si kle sa a pa ka rantre anndan pòt la, li pap ka ouvè l. Gen de moun, li pa kle ou, gen de moun ki se pa pòt. Sela sifi ke menm lè moun nan konvèti, wi, Bondye gen on plan pou ou. Sèke plan Bondye, Bondye revele plan an pou ou, se nan lapriyè Bondye revele plan an. Mwen t revele pran pou ou se nan lapriyè sèke si ou pa lapriyè wap egare nan wout la wap lòs ou pa konn kikot ki kote Bondye ansanm avè ou e tout plan Bondye gen pou ou se bon plan l genyen se sa fè Bondye di ou lè wap priye ou dwe priye ke pou volonte Bondye swa fèt lè se kretyen ou ye Bondye gen yon volonte pou ou li gen yon kote lap mennen w li gen yon kote ke l vle dirije w men pou w konn volonte sa il fo ke se pou ou te nan lapriyè li di konsa ke ke vòtre volonte Bondye swa fèt sou latè Sou latè, sou latè kòm do syèl. Paske nan syèl la se anj ki ye, anj yo toujou obeyi Bondye lè Bondye pale avè yo. Men Bondye di konsa ke se pou w priye pou volonte Bondye fèt sou latè. Men volonte Bondye a poko ka fèt sou latè kounye an la a non. Men Bondye se nan rèy minenèl la, lè Bondye an chaj, volonte Bondye ap fèt. Men pandansetan, il fo ke volonte Bondye ka fèt nan lavi w lè se kretyen ke w ye. Sèke si Bondye pa vle yon bagay pou ou, ou pa dwe dakò ansanm avè li. Se nou wè sa sizyèm eleman an, se ke se volonte Bondye swa fèt sou latè, sou latè e sou e e e kòm on sèl. Ou wè, pa bliye, lè l te di konsa ke, ke, ke e, ke ton rèy vyèy lan, lè m, nou te wè ke, ke ton rèy vyèy lan, sa se on antisipasyon, se ke ou espèk Bondye ke pou vin etabli kidòm ni an, menm lè l poko, poko fè l. Bondye vle kretyen, lè kretyen a viv, Fò w viv avèk espèktasyon sa a. Sèke Bondye vle se kretyen w ye, sèke ou vle pou ke volonte Bondye fèt nan lavi w. Lòt bagay li di ankò, sèke lè w di volonte Bondye fèt la, sa sifi, sa sifi, anglè a di submission, sa sifi ke ou vle soumèt avèk lavolonte Bondye. Lè se kretyen ou ye, ou dwe tou kwè toujou, ou wè sa 1 Jan 5 vèsè 14 di tou, li di konsa ke, 1 Jan 5, nou konnen Bondye gon plan pou nou, ok, Bondye gon plan pou tout kretyen, vèsè a di konsa, tande, Ki papa, si l mande. Si pitit li mòde on on pwason. Ve sa a se nan Lik 11 li ye. Lik 11 vèsè 11 a 13, ki sa l di? Li di konsa, Ki pami vou, ki pami vou, ki pami vou, ki pami vòt vou le pè ki donna in pyè a son fis? Si li demann u du pain, e si li demann un poisson, li di ki papa kap bay on pyè a pitit li, si ti ti mandel on pen, si ti ti sil mandel on pwason lap bal on sèpan, e sil mandel on on ze lap bal on skèpyon, on scorpion, li di si si mechan ke ou ye ou konnen pou bay bon bagay a pitit ou, konbyen konbyen fwa tou Bondye nan syèl la gen de bagay wap priye pou li si Bondye konnen bagay la pral handle al pap bawol. Se sa se sa wi gen de bagay lè wap priye bon se ke lè wap priye lè w nan priye bondye lè w nan priye pou bondye premye sa bondye fè bondye vle pou al nan syèl sa bondye pap negosye sa ansanm avèw depi son bagay ke bondye konnen sil baw lap fè w lap fè w pa al nan syèl li pap ba ou l dezyèm bagay lè wap priye bondye Si Bondye konnen gwo bagay wap mandel ba la li pral hurt ou ap gon grenn jow pete ap gon grenn jow pete ap gen on ap gon grenn jow pete Bondye pap ba ou ok se lè ke se apre la si gon lòt bagay Bondye konnen wap ba sa fòw pa vin legliz ankò Bondye pap ba oul se ke nou wè priyorite se apre lè lè bagay sa rantre ou nan men Bondye ka zo se fri men lè se kretyen ou ye ou dwe soumèt a volonte Bondye ou wè se pou sa bib la di konsa ke pwovèb di Pwovèb 12 vèsè 26 la tou, li di w sèla benediksyon Letènèl ki san ji, e l na fè sivi oken soro. Sèke si Bondye ou mande Bondye yon bagay, si Bondye konnen ke bagay la ap fè w mal, li pap ba ou l. Se sa l di wi, lè volonte Bondye fèt la, se pou w soumèt, si Bondye a, si Bondye di w non, fò w soumèt ansanm avè li. Ou wè, Bib la fè w konnen nan Sòm 37 vèsè 28 se sa l di, li di Bondye, Bondye kontan lè pitit li beni, Ou wè? Kounye a, lòt eleman ki gen nan priyè a, li di nou la, ke vòtre volonte sa fèt su latè su dan lè su latè. Sèke Bondye vle, Bondye vle se pou volonte l fèt sou tout sou tè a. Sèke lè w ap priye Bondye, se pou priye Bondye pou Bondye chanje sitiyasyon yo. Menm lè w wè bagay lan Ayiti, bagay la grav, Bondye vle pou priye pou li. Kounye a. Nou prèske fini wi Tande s Rosa di la Tande Se kounye an Lè Jezi vin di sa Li di konsa ke Donn nou Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Tè ke m ap di sa pou nou fini Se ke Rès mouchaj la m ap fini lakay nou Wè l pa gen pwoblèm Ou wè Ou wè ki lè ou ka vin priye Bondye pou Bondye ba w Ou wè? Ne. Ou wè ki sa l di? Donne nous aujourd'hui, nou pral panse a sa l di, Donne nous aujourd'hui notre pain quotidien. Men ki lè w ka priye pou Bondye, pou Bondye ba w, ba w manje wi. Se lè ke ou vin rekonèt Bondye se Papa w. Se lè w gen relasyon ak Bondye. Ou wè, pase priyè, se yon relasyon ant yon papa ak pitit. Ou wè l? Se lè w konnen Bondye ki se Papa w li ye. Se lè ke, ke, se lè kò w sòntifye nan Bondye, se ke lè w ap priye ou dwe konnen Bondye, Bondye pi gran pase w, ou pa dwe pou ap mimire, se lè ke w ap priye pou Bondye, Bondye rèy li vini, pase Bondye gen pou tabli rèy li, ou vle Bondye fè rèy li nan lavi w, se ke ou soumèt a volonte Bondye, se lè ke ou, se, se jis apre tout lè sa yo ke w ka priye pou.

Lè n ap reli, fò nou mete eleman sa yo ansanm poukò fin fini yo non pase lè a rive. Sèke se apèl sa a, se yon gwo etid m ap fè sou priyè a wi, sèke li se yon gwo gwo etid m ap fè sou priyè a. Sèke sa a se ti entwodiksyon an ke m fè la a ansanm avè nou. Sèke plis plis lòt plis gwo bagay yo se nan youtube m pral fè yo lakay mwen, sèke m pral mete yo nan youtube sèke si yon moun enterese tou, Ou gade, sèke si w pa enterese, si w pa enterese tou, m pa konnen, sèke Bon, Bondye konnen, Bondye ap fè, w konprann? Sèke Bondye gen plan pou nou, men plan Bondye yo pa ka realize san ke nou pa lapriyè. Sèke lòt apèl Bondye fè pou nou, Bondye fè apèl se pou nou priye. Sèke si nou priye, n ap gen fòs sou peche yo, n ap gen relasyon ak Bondye, ke Bondye beni nou. Amen!